Timoun, Pou yon mesaj enpòtan ke yo vin fè pase jodi a. Jenom, Ou gen pwoblèm nan je? Ok. Se ke mesaj la se ki sa li ye? M panse nou konn tande l deja, se ke se sou menm pandemi kowonaviris lan. M espere nou pran tout prekosyon e nou respekte nou respekte tout konsiy otorite sanitè yo e nou lave men nou e. apre chak sa nou fin fè. Donk se enpòtan pou lekòl la pa pèdi youn nan nou. Pwofesè yo p ap mouri e nou pa ta swete nou menm tou nou pèdi nan nou. Men, n ap avanse kòm etan done Marto fè kont diplomasi la avè m, li pa sonje men ou konnen l s on nèg Monsalye, l toujou ap fè diplomasi. Jodi a, n ap fè yon ti antre nan anfans enstitisyon an e nou pral pale de.

Wi mesye. Daprè mwen menm m panse se tout règ nou genyen yo pou nou respekte l pou règ otorite yo pou nou respekte epi sitou drapo nou an nou dwe fyè de li kòm anpil moun m wè sitou lè yo vwayaje tankou sitou moun ki natiralize yo yo pran drapo nou an yo pase l anba pye m panse. Tout sa yo pou yo menm.
Vwala, e respekte la konstitisyon e lanblèm nasyonal e pa gen twòp gran choz ou ka di bòt se se konstitisyon an, se la lwa mèr e se de tout peyi. Se la lwa mèr de tout peyi de ke ou dwe respekte l. Sa sa vle di pou Ricardo respekte lè lwa?
Mwen panse se respekte lè règ.

peut-être le candidat ou la candidate qu'on désire kòm m wè nan peyi nou an se autrement dit paske lè ou pral vote ou oblije ale avèk yon pè ou oblije ale espwa ke ou ka al twouve w nan mòg ou ka al twouve w sou kabann lopital paske gen presyon ke y ap bay sou yo pou yo di w vote entèl vote entèl epitou Ann di ke eleksyon nou yo pa janm fyab tou. Paske si n ap vote san konte, se ta vote pou dezire moun ke w vle a. Donk, anpil fwa nou wè eleksyon yo, pou yo yo chwazi yon moun, se aprè anpil manifestasyon, se pa t moun sa a m te vote, se pa t moun sa a m te vote. Donk, m kwè ke e Ayiti, eleksyon yo toujou gen fwod. Men pa bliye tou, Ayiti se pa premyè fwod elektoral

Donk yo paka di se dlo a sèlman ou peye ou pa peye kouran an fòw peye kouran an Mike ou konprann peye kouran an pou ka jwenn pwojè wi Martou. Ou panse an Ayiti gen moun ki pa peye tax? Menm pòv yo peye tax. Okontrè se nou moun ki nan klas bas la ki peye plis tax wi. Banm baw egzanp. Yon ti mamit diri jodi a ou ka al nan mache a ou achte l 25 goud. Demen si gen yon ou tounen a tout e pa pril non li te ka vann 20 goud wi. Ou gen pe, gentan peye l 25 goud. Taks la gentan ladan l. Yo pran l san ke w pa konnen. Demen si Dye vle ou vini ou peye l 35. Pa taks ankò non kounye a la. Sa se koupe kou. Donk kounye a la. Kòman w ta pral vle ke pou m peye taks ankò? M pa gen travay. M pa gen anyen. Donk, m kwè ke nou peye taks sa yo fè nou peye lòt pwofesyonèlman. Men kòb sa yo tou yo antre a nou pa konn kisa yo fè avèl paske nan tout peyi serye yo peye taks aprè lè pèp la nan bezwen yo fè de bagay pou pèp la kapab rejwi ann pran leka ayiti nan moman konfinman sa kisa leta di yap ban nou yo pale de yon 3 mil goud e m baw m baw ok si yo ta banm 3 mil goud la se sou rezèv e li ta fèm du byen byen kel paka menm achte yon paka fè yon manje pou yon jounen. Men imajine ou, nan tout lòt peyi yo, m prale m ap pran lòt peyi, ann pran Etazini pa egzanp, nou fò nou nan nan gen kouraj pou nou pran l. Prezidan opouvwa a, li bay chak sitwayen k ap viv nan peyi a yon kantite kòb. Genyen pati swa demokrat ou repibliken an, m pa konnen, la se 2 pati ki genyen, sa ki sou pouvwa se demokrat la, e repibliken an. Donk yo menm yo di ke fòk yo bay tou. Kidonk ou pral wè moun sa yo, yo li pwobab pou yo resevwa de lajan. Lajan y ap resevwa se pa lajan yo pral fè yo kado, se taks yo te konn peye yo, y ap fè l bon. An Ayiti n ap peye nou pa janm konn, nou pa konn, nou pa konn, nou pa konn si sa yo fè avèk lajan, pa gen wout, pa gen anyen, pa gen sesi.
A gran may. Se malere man tou, sa w di a se pasel a. Bon yon egzanp ki se Etazini, swa pati demokrat ou repibliken, kèlkeswa sa ki ta sou pouvwa, donk yo konn yon bagay ki ap jere se peyi. Donk fòk mwen di w nan tout peyi, moun ki gen lajan, gwo lajan près yo. Moun ki gen gwo lajan pwès yo se pa yo ki peye taks. Men an Ayiti se se pi grav, se pi mal paske sa w peye a kòm taks lan, se ke ou pa wè sa yo fè avè l. Donk si w peye taks fò w ta gen bon jan wout, fò w ta gen dlo k ap koule nan wobinè w, ou pa janm konnen depi depi ou pa konn depi ki lè ou jwenn yon ti dlo nan wobinè w. Fò w ta gen kouran, men ke bagay kouran sa li sanble an karantèn pou nou. Bon si m pa twonpe m pap fè politik Don men peye tax lan li bon mwen kwè nan gran peyi yo lè w peye tax tankou etazini si nou pran menm egzanp lan e pandan fen ane a gen yon bagay ki rele kòmsi tax ou te bay leta se kòmsi l retounen retounen pou ou non sèlman yo ba w sèvis epi tax ou te peye a kòmsi li retounen retounen m al pote m yon kesyon bon m pran l avan m avan m kontinye. Wi, toutalè an nou sot di ke yon sitwayen sipoze respekte konstitisyon peyi a avèk anblèm li. Ki sanksyon ki rezève pou yon moun ki pa respekte konstitisyon an avèk anblèm li? E ou poze yon bèl kesyon. Wi Mike, ou di ki sanksyon ki rezève, men lwa yo ekri, gen yon bagay ki di la loi est une pour tous, de ke kèlkeswa nan peyi, Ou te ya kelkeswa ou te ye prezi dan minis pa bezwen konnen depite ou byen senatè de ke depi ou anfren la lwa pa egzanp ou vyole la lwa wap sanksyone men ki nan peyi pa nou ki preske m te ka di kontrè paske ou wè moun kap kap pyetine kap kap detounen lwa se menm otorite ki la yo ta sipoze la pou fèl respekte ou wè se yo kap fèl kap kap kap fèl sa yo vle sa yo vle tou yo itilizel nan lè li bon pou yo e lèl pa bon pou yo a tou yo mouto li men pa bliye pa janm kite lwa leve sou ou pandan ou wè tout ap dòmi yo nan tiwa yo pa janm kite se sou ou yo aplikel paske pou yo aplikel sou ou yap aplikel sou ou sevèman. Di ke nap nap kontinye de ke peye les taxes euh defendre le pays en cas de guerre fiston ap de bou defendre le pays en cas de guerre qu'est ce que cela veut dire pour toi bon.

ke tout moun poko janm ka konprann e ki lame li ye, eske se lame selès oubyen lame terès. Donk pou w defann yon peyi, nòmalman an ka de gè fòk ou gen yon lame. Fòk ou gen yon lame, lè m di w lame an ou pa ka gen yon lame, pa vle di lame pou w ap pale yon lame bout mamit, yon lame bout manchèt, epi m pa konnen si nan yon. Ou gen chans mwen konn wè swa lame ris ou byen lame amerikèn kòman sa byen ekipe donk ou pa gad yon lame pou w di son lame donk yon lame sou wout pikòp m pa di l pa ka gen kout pikòp men fò l byen ekipe lè nou fò l byen ekipe a donk fòk nèg yo pran bon jan fòmasyon e fòk nèg yo an kantite e jodi an la èske konbyen moun m pa menm konnen konbyen Lame yo refè a, m pa menm konnen konbyen moun ki ladan l. Men lè w ap pale de lame, ou ka konte anviwon de 50 mil nèg nan yon lame, 20, 30 mil moun nan yon lame. Se te tankou lame ris lan, se yon lame ki chaje gason, nèg yo gen mwayen. Nèg yo gen materyèl nan men nou, nan men yo. Pito ke si wap pase nan lè Champ-de-Mars lan, si ou gen chans ou konn wè, pito ke ou ka wè ti mesye yo, si ou gen chans pou wè, ou ka wè ti mesye yo, ou te ka di se, se, se, malgre yo gen bon jan fòmasyon, paske yo pa fòme isi, yo fòme a letranje, men pou otan, e, yo pa genyen, yo pa gen vrèman materyèl, yo pa gen materyèl kòmkwa Schadinger te fè kou sa, donk yo pa genyen, men, pito ke.

Bon bagay ke nou pa konprann non cheri Machè. Nou pa gen aven nou vole lougawou byen. M konprann, nou pa gen aven nou vole lougawou anba maji nou ka nou ka reponn Humm sa nou te fè 1804 la nou petèt pa ka fèl kounya ok donk pa al panse eskize wi Mike pa al panse Humm sa nou te fè 1804 la nou ka vin fèl la pou nou di donke a yon bout dati kout manchèt a zong nou nou pral ka konbat yon lame.

Bon, nan le sans ke yap di peyi a ki rich lan se pa rapò avèk resous ke nou gen sou sòl la. Epi yo toujou ap di nou nou gen lò, nou gen nou gen boksit, nou gen nou gen gaz, tandis ke men sou chita ap di ou rich ou gen tout bagay sa ou pa janm mennen ekspè vini ekstrè yo. Yo tou wi. Ou pa mennen ekspè vin eksplike yo. Wap toujou tande moun ki konnen yo di w a peyi an rich paske se yo pou wè sa yo wè ou menm ou pa wè anyen. Jodi a menm prezidan ou ta mande l kote li gen yon min gaz yo di a l pa konnen men si w mennen yon ekspè pou vin eksplike yo donk wap wè peyi a se yon peyi ki rich e vyèj a la fwa. Depi lè nou pap rete sou sa nap kontinye avèk kouran kote nou te rive.

De ke, eske nou konnen si nou te pwoteje anviwònman an, nou pa t ap gen gwo fatra konsa? Ayiti pa gen fatra jan nou konprann li gen fatra. Nou va mande poukisa? Ayiti pa gen tèlman dlo ki gwo izin pase sa Ayiti gen, ki gwo faktori. Men sepandan, se sa k sòti aletranje, sa moun nan p ap sèvi, a p ap sèvi yon vye bout valiz, li fè l fè bwat, li voye l isi, ou menm ou vin avè l. Lè w vin avè l ou vann ni epi aprè de twa mwa va li chire ou jete l donk vye kabann nan l pa ka fè twa mwa aprè l vin vin nan l pa ka fè twa mwa donk m panse jou nou gon de vrè dirijan jou nou gen de vrè dirijan e m panse n ap gon w anviwònman ki sen m panse n ap gon w anviwònman ki sen e lè sa n p ap pale de fatra ankò si w al gade nan lari a 80 pousan fatra ki la se pa. Se pa bagay ki pwodwi an Ayiti. Donk, se tout pwen sa yo jodi a m te gen pou m fè pou nou e ke m espere nou konprann. Si yon moun pa konprann, m poze m yon dènye kesyon oubyen yon degenn kesyon e pi pou nou fini ak jounen an. Debou? Wi, Mesye Obed. Oke. Se pa rapò a sa avèk sa Marky te di a, li ta pale de lamaji. Èske ou ka fè yon diferansman ant lamaji e lasyans? Lepi souvan yo toujou di konsa ke maji a pèmèt syans lan evolye.
Maji pèmèt lasyans evolye? Lasyans pèmèt lamaji evolye oubyen maji pèmèt lasyans evolye? Antouka, sa son gran deba, m espere yon jou m ap fè yon kou sou sa sèlman. Depi m ap m ap di w sa m konnen men m panse moun ki ka pale w le plis de lasyans e lamaji se direktè nou an, se direktè Elifèt. Misye on ti jan on ti jan plis plis elve pase m donk li ka pale w plis de sa. Donk mèsi. Se te yon plezi jodi a mwen. M espere lòt timoun yo ap ap anfòm e bliye di nou sa tou jodi a nou ka wè nou pa wè prezans Direktè Elifèt la li pa pote kèm yon malèz li te di m di nou sa men sa te pase m pa wè li mèsi bokou m espere n ap wè Denis Cheve pou yon lòt pi bèl kou ankò babay.